Hey kòman nou ye mwen espere nou byen jodi a mwen trè kontan retwouve nou nan yon lòt videyo mwen vin pale nou de rediksyon mamè jodi a nou an mete ti mayo sa trankil mwen patap ka metel 3 mwa de sla donk sa fè egzakteman 3 mwa depi ke mwen te fè rediksyon mamè lan mwen panse li trè enpòtan pou mwen fè yon videyo pou mwen kapab aktyalize bagay yo pou nou an kreyòl pou mwen kapab reponn tou kèk ti dout kèk ti kesyon mwen wè ke nou pozem nan videyo yo ki trè enpòtan ki trè enteresan tou. So mwen te fè yon videyo an fransè mwen te esplike yon ti kras sou rediksyon mamè lan aktyalite pandan 3 mwa sa yo e mwen pat fèl an kreyòl gen moun ki dim ah m ta renmen ou fèl tou an kreyòl nou konprann pi byen an kreyòl sitou moun ki pa pale fransè twò byen yo donk se pou sa mwen vin pote aktyalite sa yo pou nou mwen gen kèk bagay m anvi di nou e ke dout mwen wè nou genyen sou kesyon rediksyon mamè la avan ke nou fèl ke m panse ki t ka trè enpòtan. Mwen wè nou pale anpil de eske pou n al wè yon medsen jeneralis. Pou fè yon rediksyon mamè, ou pa bezwen al wè yon medsen jeneralis, ou sipoze al wè yon chirijyen estetik. Chirijyen estetik se moun ki refè nen moun, moun ki refè tete moun, moun ki refè dèyè moun. Ok? Nou, n ap rele bagay la jan li a, se yon chirijyen estetik. Wi, ou gen yon pwoblèm petèt ki sa, ki kapab yon pwoblèm fizik, kòm si ki pa sèlman estetik, men li alafwa estetik e li alafwa pwoblematik. So, yeah. Ou sipoze al wè yon chirijyen estetik, lap analize tout lè choz poul wè si ou bezwen yon rediksyon mamè. Ou gen dwa vle yon rediksyon mamè epi li estime ke ou pa bezwen yon rediksyon mamè, li kapab fèl pou ou, li pap yon pwoblèm, men si tout fwa l wè ou pa vrèman gen pwoblèm nan, petèt son pwoblèm sikolojik ou gen, li ka voye w wè yon sikològ. Video sa a sponsorize pa Vast, yon sit wèb ki vann anpil bèl bagay pou. moun kapab fè po w bèl. Yo gen aparèy pou kapab fè po w bèl, yo gen aparèy pou kapab fè cheve w detire, sitou moun ki gen cheve afro, menm jan ansanm avèk mwen, mwen gen aparèy sa pou m kapab detire cheve m. Yo gen bèl makiyaj, yo genyen bèl fard a popiè, yo genyen bèl lipstik, yo gen anpil bèl bagay ki ka enterese nou. Donk, pase sou vasi pou kapab al gade bèl makiyaj, bèl lipstik, bèl bagay ki yo genyen ki m panse m si ke. yo ap enterese nou. Al sou Instagram yo, al sou sit wèb yo, epi sa ap fè l itil pou nou wè nou vin vizitè sit wèb sa ki trè enteresan. Dezyèm dout mwen te wè nou genyen, nou te mande m èske yon asirans ap kouvri operasyon sa. Reyèlman, sa vrèman aleyatwa e sa depann nan ki peyi w ap viv. Yon asirans oblije kouvri operasyon sa si tout fwa selon lwa peyi ou. M konnen nan peyi tankou la Frans, yo di w si w depase 250 gram, y ap kouvri li. Etazini, mwen konnen gen yon kouzin mwen ki ta fè l, yo fè l monte desann, monte desann, monte desann, yo voye l wè yon sikològ premyèman, aprè bon, yo kouvri l. Sa se asirans pa l la, m pa konn si tout asirans yo fonksyone konsa. Isit la an Ajantin, asirans kouvri tout. bagay. Si w gen yon bon asirans, yo kouvri tout bagay. Ou gen dwa jis leve m di, jodi a m pa renmen fòm dan m, m anvi al refè fòm dan m, yo kouvri l. Si w gen yon bon asirans, mwen di w, si w gen yon bon asirans, mwen di w, e pa nenpòt asirans, yon bon asirans. Apre sa, si w Ayiti, si w an Ajantin tou, ou kapab al fè li nan nenpòt lopital Leta. Mwen pa fè operasyon redui tete m nan lopital Leta, men Leta genyen de trè bon zopito, epi yo genyen de trè bon medsen ki kapab fè l pou w gratis, si tout fwa ou pa ta gen. kach nan poupil. Paske nou pa bay tèt nou manti, se pou yon operasyon ki koute 2 gouden, li chè, e sa depan de nan ki peyi wap viv, li gen dwa pi chè, sa depan de salè minimòm medsen yo. Ok? E, ya, so, se dout sa mwen nou te genyen, mwen pa pase pa yon asirans, mwen peye tout operasyon m nan kach, men reyèlman, sa pral depan de egzakteman nan ki peyi ou ye, kòman asirans fonksyone, oubyen ki asirans ou genyen, kòman sa fonksyone. Twazyèm bagay mwen vle nou konnen, si nou gen yon surpwa, si nou twò gwo, yap voye nou fon dyèt pou nou kapab pèdi pwa avan ke nou opere. Lè w pèdi pwa, ou pèdi grès, byen ke li difisil pou w pèdi grès nan tete w. Wap pèdi grès tout kote men nan tete a, humm! Donk yap voye w fon ti spò, yap voye w fon ti rejim anvan. Donk si w konnen w pral opere, mwen konseye w fon 1 an a fè dyèt oubyen yon 6 mwa oubyen. Sa depan de konbyen tan kò a pran pou l pèdi grès la avan menm ou al opere, konsa doktè a pap oblije di w al refè dyèt pou retounen nan ennan, nan simwa. Fè yon ti dyèt trankil trankil annatandan w ap prepare lespri w pou w kapab al fè operasyon. Katriyèm pwen ki enpòtan, anvan w opere an, ou dwe pa pran kenn medikaman pou doulè pandan dizan. Dizan! Kowagilasyon w pa gen pwoblèm. Lòt bagay tou, anvan w opere yo pral voye w fè anpil analiz, anpil anpil, tout analiz ou panse e imajinab, tès sida, tès kowona, tès tout tès kolestewòl, ekografi, mamè, tout bagay, tout bagay, tout bagay, mamografi, avè ou fè tout analiz ou ka imajine, 10 jiska 15 analiz. Mwen te fè apeprè 8 e 10 analiz ou 12. Konsa, analiz. Donk, y ap voye ou fè tout analiz sa yo. Yo pa t voye m fè analiz sikolojik. Premyèman, se lajan m ap peye. M pa t gen yon asirans. Dezyèmman, pa m nan, nenpòt timoun bebe ki fenk fèt ap wè, ouf, bagay sa twò gwo. Ok? So, mwen pa di sa nan move sans. Wi, li twò gwo. Pa annou li bagay la jan li ye. Donk, mwen pa t al wè sikològ. Men, petèt nan ka pa w, yo ka voye ou fè yon tès sikolojik tou. Ok? Sa pral depann nan ki peyi ou ye. Si se peyi wap peye lajan ou, ki pè, kòmand, yo toujou di sa. Si se yon asirans wap pase, petèt yo ka mande w al fon tès sikolojik. Lòt bagay ou dwe konnen, apre operasyon, tete ou pap janm yon tete pafè. Dayè, si w anvi opere tete ou, se ke li pat pafè selon zye pa w, oubyen selon jan w santi kò w, li pat pafè. Donk, tete ou pap pafè, tete ou. Ka gen de erè, ka gen yon tete ki pi gwo. Pa egzanp la, mwen gen tete sa ki pi gwo. Byenke se paske l gen boul la ki poko dezanfle, sa konplètman dezanfle. Donk, li te netman pi gwo. Donk, l ap redui, l ap redui, l ap redui, l ap redui. E pi, la, mwen gen yon ti twou ke doktè a di m ka fèmen. Li te pi fon. Tete a te fon twou. Kounye a, l ap monte, l ap monte, l ap monte. Donk, li pratikman pa parèt. konnen ke ka gen des erreurs ki pase. Sa tout afe nomal. Moun kap opere ou yo, se son des humains, kò ou son kò humain, e pi reaksyon kò ou pral genyen, medsen an pa ka konnen. Tete sa, yo te fèl san problem, tete m yo te nomal, m jis ap pèdi yon ekip san ladan, kote k te gen, kote k. San yo ap soti li fon twou epi kounye a li bezwen tan pou l kapab repran fòm. Donk doktè a pa ka di w egzakteman men kijan operasyon lan pral ye, tete w pral pafè. Non, non, non. Petèt si w ogmante sen w, w kapab jwenn yon tete pafè men operasyon sa tèlman konplike, yo fann tete an la a, Yo fann li la, yo fann anba rive jiske la nan ka pa m nan, yo retire pwent tete an. Donk, imajine w, yon tete ki ouvè, ki dechire, ki detripe, yo retire tout sa k anndan l, ou panse l ap janm ka jan l te ye avan? Bon, m byen kontan l p ap janm ka jan l te ye avan paske jan l te ye avan e t yon bagay konsa. Donk, janm ka Kòm m te ka di. Lis, tankou si l pa t gen sikatris. Donk sa se yon lòt pwen. Tete w p ap janm pafè paske w ap gen de sikatris. Ou gen dwa gen de sikatris ki pi gwo, sikatris ki mwen gwo. Sa depan de kò w, sa depan de kote sikatris lan fèt lan. Bò la, mwen gen yon gwo sikatris epi nan lòt yo, m pa gen yon grenn sikatris. Se tankou like, yow, ou menm pati nan kò m, kòman w fè w gen yon gwo bout sikatris la, yon bagay konsa, epi bò la m pa gen anyen. Se la vi. Se konsa kò m chwazi fè l. E konsa. Sa te ka rive m gen yon gwo boutik atris nan tout kote nan kò m. Men erezman mwen pa genyen l nan tout pati yo. Mwen sèlman genyen l yon sèl kote. Aktyèlman la, mwen gen yon krèm m ap itilize. Nan dènye videyo m yo, mwen te di nou mwen te dwe itilize yon krèm ke mwen pa t itilize. Donk aktyèlman la, mwen gen yon krèm mwen pase. Mwen annik pase krèm nan tout sikatris yo. pa parèt ditou. E mwen te dwe pase l depi yon mwa de sla, depi sou dezyèm mwa operasyon mwen te dwe pase l, men mwen pa t pase l. M peye yon pakèt lajan pou m fè operasyon epi m pa vle peye krèm nan. Se tankou m te ka di w m peye, m ap ban nou egzanp chif, e pa chif la egzat, se tankou m te ka di w m peye 10 mil dola ameriken pou m fè operasyon an, epi krèm nan vann 300 dola. Non, krèm nan vann 50 dola, m twouve 50 dola twò chè pou m achte krèm nan. Donk dènye fwa m wè doktè a, li di m, oh yeah, w ap pase krèm nan? M di, euh non, m twouve krèm nan twò chè. Li di, ou bliye konbyen ou te peye m operasyon an? Donk lè l di sa, m di, yo, m vrèman. M al panse, ekonomikman, m pa byen fè kalkil yo, m tounen m al achte krèm nan. Donk aktyèlman la, m ap pase krèm nan, mwen wè yon nèt amelyorasyon, yon vrè, vrè, vrè, vrè operasyon, amelyorasyon nan aspè sikatris lan. Lè w fin opere, tete w ap ekstrèmeman dur, kòm de trè, de trè gwos pyè. Mwen gen boul la la, malerezman, nou pa ka santi l nan kamera a. Boul la la, li gwo, yon gwo boul boul. Boul. Dur. Donk e pa fè tèt cho, pa pè, se jis etap sikatrizasyon. M te gen la, li ale, mwen te gen lan lè la, li desann anba. Depi wè l rive nan bò anba, se ke l prale. M fè eksperyans sa, tete sa, se konsa. Yon lòt bagay ki siprann mwen, yo pa sikatrize menm jan. Sa pran devan nan youn, sa fè lan dezyèm, sa pran devan nan yon lòt. Pa egzanp, lè sa t ap chire, lè pwent tete sa t ap chire, li te chire avan, m te prèske fou. Doktè a te ban m yon krèm, m mande ki mete l, li fèmen l ploup, li ranje, sa vin rive l chire, m di oh non. Apre sa, sa vin fè boul, sa pa t griyen, m di m rayi sa, pou sa l vin fè boul. Apre boul la ale, sa vin fè boul. Donk, sa ka fè yon bagay avan, lòt la fè l apre, se tankou yo pa prese, yo chak ap pran ti tan yo pou yo fon gagòt nan kò, epi ya, yap. Se yonn nan bagay ki ka petèt fè w vrèman strese, ki ka vrèman fè w pè pou di, yo, sa k pase? A pa tete sa fè sa, lòt la pa fè l. Trankil, e konsa yo ye. Chak gen ti tan pa yo. Jis poze, poze. Yo pran anpil tan pou geri. Se yonn nan bagay m p ap janm bouke repete nou a chak fwa m ap pale. Yo te di m, lè m di yo, moun, m ap gade videyo, aprè de semèn, tu vas faire ta vie kòmsi ou pa t opere. Yo, m gen twa mwa, prèske apral nan kat mwa. M poko janm ka bale yon bale pou m bale atè. Li fè tete m fè m mal. Li fè lestomak mwen fè m mal. Donk lè yo di w ou pral fè lavi w byen vit apre 2, 3 jou, se pa vre. Petèt nan ka pa w la w gen dwa fè lavi w pi bonè ke mwen, men nan ka pa m nan, se te 2 gwo, gwo, gwo sen. Mwen retire 2 kilo tete. Donk li pran plis tan pou m fè lavi m. Donk se pou sa petèt mwen poko janm ka fè lavi m nòmal. Men, son operasyon ki pran bokou de tan, sa pran di tan pou gerir, donk pasyan, wap bezwen anpil pasyans. Yon lòt sansasyon mwen genyen, se pa gen fòs nan bra m. Ou konn wè lè w leve 50 kilo, tout jounen wap leve yon pwa, ou leve 2 sak siman, yonn nan men sa, yonn nan men sa, wap fè konsa, konsa, konsa, men w mòlòlò. J'ai cette sensation, jiska prezan menm mòlòlò, menm pèdi fòs, yo kòmanse ap pran ti. fòs detanzantan men yo pèdi fòs. Donk, an gwo, se tout sa yo ki ka rive ou epi fè atansyon avèk pwa, ou ka vin pran pwa paske mwen menm anestezi an te banm anpil anvi manje, anpil, anpil, anpil, anpil manje, anvi manje apre m toujou grangou epi sitou nan lannwit e m panse se paske m te fè 2 jou m pa t manje pandan operasyon mwen te mwen ta sipoze opere e a 13 è, 14 è. Mwen pa manje depi 1 a 1 è anvan. Mwen pat fè tès kowonaviris lan. Te gen yon malantandu avèk medsen an. Li te di m fè l oubyen m pat sonje si li te di m fè l. Bon, brèf, mwen vin al fè tès lan. Lè m fè tès lan, m vin antre nan sal doperasyon a 4 è de lapremidi. Pò kont, li te di m fè m 8 è de tan san manje. Si m te konnen m t ap opere a 4 è, m t ap manje jiska 6, 5 è, 4 è, 5 è di maten. Men m te pat manje, m di an atandan, pansan ke m pral opere a 13 è. A la fen m vin opere a 16 è, donk tout tan sa m vin pa manje. Lè m fin opere, m pa t ka manje, se dlo. Malgre m bwè dlo an, li pa t vle ban m bwè dlo an. Li fache avèk enfimyè yo, m te esplike nou sa deja. Donk, m vin gon vid, m tou voum anndan vant mwen ki fè m anvi manje manje. M te menm kòmanse wè m kòmanse pran ti pwa. Donk, aktyèlman la, ki sa m fè? M fè tout egzèsis ki gen pou wè avèk pye, bisiklèt, swat, skwat, skwat. Ya. Mwen fè sa epi mwen pa fè espò ki pou gen anyen pou wè avèk men m paske men m poko men m jiska prezan men m pa gen fòs donk e se sa mwen ranfòse tay mwen paske piske m fè egzèsis ki gen rapò avèk tay tay mwen ap repran fòm jan l te ye lontan an donk vwala se tout sa m te anvi pale ansanm avèk nou si nou gen dè kesyon pa bliye nou ka toujou kite yon kòmantè se avèk plezi mwen ap reponn nou. So, m espere n te enjoy video sa. Mwen voye gwo bisou pou nou. N ap ankò nan lòt video. Bye! Hasta luego!